Map salye tout moun, mwen fon ti pale, mwen konnen gen moun ki pral dakò avèk m, gen moun ki pap dakò avèk m sou sa map di a. Men m just vle fon ti pale avèk nou pou nou reyalize de bagay. Nou toujou ap di mizik ayisyen nou gen biznis mizik ayisyen an pa janm ka fon efò pou l rive lwen. Sa vle di ke e ayisyen ap toujou ret la, yo pa janm fon efò yo fè nan mache pa yo. Men m bezwen fon ti remak. Ok m fè tout tann depi konfinman an map gad sa map montre nou kisak fèt nan live ameriken avèk kisak fèt nan live ayisyen men yon live men de twa live ameriken. Kounye a, m ap prezante nou de twa live ayisyen.
So, diferans lan vreman gwo. Diferans lan gwo menm malgre ke moun sa yo gen lajan pase nou, yo gen e swadizan disponivite pase nou yo ka fon pakèt lout pase nou, yo pa rive fè oubyen yo pa chwazi fè yon gwo live oubyen de gwo live konsa. E nou menm antan ke endistri, nou pa pale de mizisyen sèlman, men nap pale de moun kap retransmèt live yo. Ke se kreyòl la ki fè yon live, ke se fantom, ke se BIC, ke se new look klass, e Darline Desca, e maestro, yo prezante yon live ki bèl, yo prezante yon live ki yon nivo diferan, yon nivo ki depase sa k fèt la. Men gen kritik. Men se pa la sèlman. Men moun kap retransmèt yo. E ke se Carel, ke se Guy Wewe, ke se Kompa Yvens, Didi Parazi, Haiti Biographie, tout moun sa ki lan sistèm nan. Gon travay, gon gwo travay ki fèt. E, e, menm ke nèk kap filme yo, ke se Smidi, ke se Reginald Georges, ke se Abdias Laguerre, gon gwo bagay ki fèt lan biznis lan. Men nou toujou la pou nou kritike, nou toujou la pou nou denigre. M konn ap gad de komantè ki fèt sou yo epi se bese nivo atistik lan, bese sa n genyen. Lè w ap gade Buju Banton ki sot fè yon badòl la, epi Jamayiken yo fyè, Jamayiken ap di kèt mesye sa fèt, sa k fèt la li bèl. Wi l gen 300 mil moun, li pa rive nan nivo pa nou. Ok. Men. Nou menm nan nasyon pa nou, nou chwazi remèt moun ayisyen yo yon bagay ki bèl. Okontrè, se le moman pou nou ta di pou ke tout moun al montre lòt nasyon, woy, men sa n ka fè, men sa n reyisi fè. M panse ke nou toujou ap pale peyi n mal, nou toujou ap di a wè sa sal, sa sal. Men ki kote n ap di ke gen yon bagay ki bèl? Ki kote n ap di ke... Paske fòl kòmanse yon kote. Fò gon bagay ki kòmanse ki bèl yon kote pou nan pi lwen. Menm si lap pran tan pou rive lwen. Men apresye sa moun ap fè. Apresye sa endistri sa fè. Nou di ke Ayisyen pap janm ka rive nan nivo video Ameriken. Pandan se tan gen pil travay ki fèt. E jodi a gen de video ki rive lan zòn sa. Paske mwen menm mwen gen de moun mwen montre video nou. Yo di kèt. Ann kòmanse fyè nou menm. Se vre nou ki nan pa fyè de sa k ap fèt nan peyi nou. Men kòmanse fyè gon kote pou l kòmanse. M konnen ke mesaj sa a e m voye l m just voye l pou n fè yon ti reflechi sou sa. Fè yon ti reflechi e pa denigre moun ki menm jan avè w. Ke l se Darline Desca, Fantom, ke se nenpòt ki moun ki fon BIC, nenpòt ki moun ki fon bèl live. Chak moun gen nivo finansye pa yo, chak moun ka depanse kòb pa yo. Men yo stil pwopoze yon live ki depase nivo biznis mizik ayisyen nan la. Tout live ke m sot wè yo la. Son nan an aprann apresye, an aprann an apresye lakay, an aprann an apresye sa n genyen e pa jije. Fè djòlè pou sa n genyen. Aprann sa. Mèsi.